Lè gen dans, moun yo ale nan gran bwa, poukisa? Gran bwa a se fòs nou menm ki vodouyizan. Gran bwa a vle di anpil bagay. Se nan gran bwa pou jwenn tout sa w bezwen. Se ladan l ou kapab jwenn tout kalite fòs ke w ap chèche yo. E gran bwa a tou. Si ou di ou son ou son manbo oubyen ou son ongan asobo pa al nan ganba met konnen ou pa ongan.
Kisa li reprezante nan vodou a? Se nan ganba ou jwenn tout kalite fèy nan bwa. Ou ka fè beny avèk li, ou ka fè tretman ansanm avèk li, ou pran fèy nan ganba a ou pile l pou kapab fè poud pou remanbre kay ou.
Poukisa moun yo toujou panse ke dantò fè moun madivin?
Se pa vre ditou. Se pa vre. Tankou, youn nan bagay ke m pa tolere pou moun ap di se Danton ki fè ou se lesbyèn, madivin, se Danton ki fè ou vòlè, se Danton ki fè ou si, se kouzen ki fè ou vòlò, se pa vre ditou. Moun nan te ne lesbyèn, li lesbyèn. Moun nan te ne vòlè, li vòlè. Pa lage chay sou do dwa.
Poukisa lè wap rantre nan yon kay yo toujou mandew pou lavel?
Lè wap antre nan yon kay yo toujou mande w pou lavel, ou pa ka ret yon kote k sal. Premyèman ou pa ka ret yon kote k sal. Epi dezyèmman se yon rityèl ki pote chans, ki pote. abondans anndan lakay ou e le plus souvent lè w ap lave kay ou toujou mete diri ou pran fèy nan granbwa ou fwote bazilik amwaz tout sa ou fwote pou kapab avèk florida ou byen byenèt sa depan de sa ke ou vle mete ladann. Li vle di abondans. Epi ou konn mete monèt ou nan beny nan tou apre sa nan chak kwen pyès kay yo ou depoze 5 kòb chada se tou senpleman pou pote abondans, pwosperite epi lapè, sante nan kay ou.
Poukisa moun toujou peye lè wal pran dlo nan lanmè? Se yon bagay m toujou leve m jwenn yo toujou di. Ou vin chèche, sa ou vin chèche a, ou pa sipoze gen dèt an retou. So, piske son bagay ou vin chèche, sa ou vin chèche a li enpòtan, ou peye pou kapab pran sa ke ou vin chèche a.
Poukisa yo toujou monte makout kouzen? Poukisa yo toujou monte makout kouzen? Kouzen se nèg latè, se nèg travayè latè li ye, se nèg ki li menm travay li se son peyizan li ye. Ou ko janm wè yon peyizan ki pa gen makout kap travay latè ki pa gen makout? Li toujou gen makout.
M pral montre w yon imaj. Kisa w ka di nou de li?
Nan imaj sa, mwen wè tout eskòt 21 nasyon yo ladan. Mwen Senjak, mwen Freda, mwen Ogou, mwen Grann, mwen Dantò, mwen Danbala, mwen wè kouzen Zaka, mwen wè mouche Bawon, e an menm tan tou, Dèyè a gen plizyè lòt bagay ke m pap site e. Pou mwen menm imaj sa reprezante tout 21 nasyon yo ki chita sou yon tab ki reyini.
Ki konsekans ki genyen ant maryaj lwa avèk moun yo? Konsekans ki genyen nan maryaj lwa ansanm avèk moun yo se kisa li ye egzakteman? Si ou byen konpòte ou ansanm avèk lwa ou mache an bon e di fòm, lavi ou ap toutafè nòmal epi. tout afèw ap mache byen, men di moman ke ou kòmanse gaye, ou kòmanse ap bay rat mango yon seri de bagay ou pa fè, tout sa kew fè ap tounen mal pou ou. Kisa ki ayizan? Ayizan se senbòl fratènite nou.
Ki mesaj ou genyen pou vodouyizan yo? Se ke vodou an son bèl bagay li ye. Vodou an bèl, li gen anpil pouvwa ladann, li gen anpil fòs, li gen anpil enèji ladann. Men, tankou moun yo konn di fòk ou konn labou al la. Li pa yon jwèt. Pandan ke l son bèl bagay la, se pa yon bagay ou kapab jwe ansanm avèk li. Fòk ou vle fè l, fòk ou anvi fè l pou fè l, e si ou fè l, fòk ou byen fè l.